Bonjou, bonswa tout bèl, tout bo abone m yo, kijan nou ye? M espeke nou tout anfòm. Byenveni a tout tout tout nouvo abone m yo e mèsi a ou menm ki toujou la avèk mwen, ki pa janm lage m, ki toujou kite kòmantè, ki toujou like. Mèsi bokou. Jodi a mwen pote yon ti videyo pou ou pa rapò a tit la. Ou gentan wè sou kisa l pral baze. Jodi a mwen pote kèk ejèsis pou nou kapab fè lakay pandan konfimasyon an. Se de jès ki vrè vrè vrè vrèman efikas nou kapab wè la e mete an pratik ansanm avèk mwen pandan m ap fè egzèsis sa yo. Mwen m se yon moun ki renmen fè ti egzèsis mwen anpil anpil. Pandan peryòd sa tout jim fèmen mwen tou pwofite fè ti egzèsis mwen lakay mwen. Nou kapab fè egzèsis nou lakay nou pou nou kenbe kò a an sante. La pandan se tan map chofe san mwen map avan mwen fè gwo mouvman ou fè ti mouvman sa yo pou kapab chofe kò a ok. Sa son poud enèjisant map prepare la poum bwè an menm tan ou kapab bwè dlo si w pa genyen ou kapab bwè getore ou kapab met yon ti sitwon nan dlo a si w bezwen boule Anpil grès. Li enpòtan anpil pou w bwè anpil anpil anpil anpil dlo. Egzèsis sa m pral fè a la a se pas kwad. Sa vle di n ap travay anba dèyè a pou nou souleve dèyè a ok. Se de egzèsis ki vrèman efikas yo montre m fè. Nan Jim se pa bagay ke mwen envante se bagay gwo se de egzèsis gwo antrenè moutre m fè lè map mache nan Jim ok se konsa mwen jere sexy m se konsa m kenbe ti kò m an sante nou kapab wè kòm yon manman ak 2 pitit jan mwen kenbe kò m byen byen byen sexy fòk kapab kenbe kò a an sante an menm tan egzèsis bon pou sante e wap boule anpil grès tou.

Ou fè ou fè 10 segond apre sa ou fon ti kanpe ou fè 10 segond ankò. Ejesis sa ankò se kòmsi wap travay abdomino e wap travay kòmsi pati anba ti vant. Pou travay anba ti vant ou pou kapab gen yon bèl abdomino byen di byen fim.

La kounya la m travay pati jarèt la, pati mis yo, ok, pou kapab gen yon bèl jarèt, yon bèl janb, byen fin. Ok, nou pa bezwen fè l byen jan nou wè m fè l la, depi ou fè, depi nou ta fè yon 10 minit chak jou, li bon, li efikas anpil, anpil, anpil, anpil, ok. Ejèsis di anpil, ejèsis pa fasil pou moun fè. Men si w toujou ap fè ti ejèsis ou, ou toujou kenbe kò w an sante, w ap toujou gen yon bèl body.

Map tou pwofite moutre nou sam manje ok si nou bezwen yon bon kò tou fòn kapab kontwole sa nap manje m son moun kite toujou renmen manje natirèl toujou manje bagay ki bon pou sante si nou bezwen gen yon bèl kò pou nou pa nan al nan fè chiriji al nan koupe vant nou al nan Bagay fò n kapab kenbe kò a an sante ak panse nou te espere nap renmen ti video sa bal yon like si w te renmen li ede m pataje l pataje l avèk yon fanmi w yon zanmi w ta renmen wè kijan pou l jere sexy li envite manman w papa w frè w sè w abòne avèk chanèl la la se vitamin map moutre nou ke m pran lè m pa manje fwi m kapab pran vitamin se. Vitamin E, vitamin A lè m pa manje fwi ok lè m pa jwenn fwi mwen pran vitamin se la map met fen ak vèv video a bye.